Zanmim video sa ke w pral gade la a nou pa fè l nan optik politik nou fè yon video sosyal se jis pou nou kapab moutre w ke pèp la santi li nan yon sitiyasyon ke li paka viv nou menm team Ricky nou fèl an imaj men nou pa fèl pou di ke nou ap di men sa ki byen men sa ki mal selon peyi nou nou jis fè yon mesaj pase paske nou se jèn men nou pa nan pozisyon kèn moun abòne like mèsi ann swiv.
Ayiti cheri M santi kè m chante M santi kè m rele Cheri Bagay sa Bagay Ayiti cheri a se lontan Ayiti toujou Ayiti cheri wi pou kèk nèg Nèg yo malere tankou m kote Ayiti ka cheri mwen Ayiti lanfè se sa k pou mwen.

Pale ah bon misye gen 16 ans ou nan 58 pray 59 misye fok ou aprann. Wiki an zam wi zam. Li kenbe zam nan nan menl Wiki m wè zam sa. Konbyen pou kòmanse kou. M fin vire m pa kouri pandan m wè zam nan m pa kouri. Tankou map mache m fè tankou m pa sou bò epim pè zam nan.

Bondye gen men ba tifi. Men se te pou se tivite ti gason. Manjanm. Ti soup an. Tout asavonm se la li mete. Bon, wè jodi a la mèt poze yon kesyon devan pandan ou tap esplikem bagay sa yo. La koule. Wi papa.
Ou konnen papa renmen w anpil wi. Wi anpil anpil. Papa w pa san mize avèk tou a wi. M konnen sa papa. San kwè a konn longan la koule paske w komanse nan laj paske w paka ou paka nan laj de 9 an pou m paka mande w sa w renmen nan lavi.

Konnya yo di lankèt se pouswiv jis konnya lankèt la genlè jis konnya lankèt la rete nan wout lankèt la pa vle pouswiv nou. Men e ou menm papa nan kiso wap travay? Kanbe pitanw. Papaw papaw t aprann mekanisyen papaw pat ka rive lwen nan lekòl men.

Ou konprann? Men ou menm se panse pou panse pou kouwè kisa wap fè tou. Men se pa nan afè zam, al kenbe zam pou kouwè. Apre, apre, apre lanmò kisa ou wè bandi yo vle yo? Se sèl lanmò? Ou konprann? M pa Reflechi, reflechi a tèt ou pou wè pitit mwen. Enben, Ayiti, apre lanmò bandi yo pè, kisa yo pè ankò? Enben, yo pa pè anyen ankò apre lanmò. Ah! La e rache kè m wi.

M ta gentan mouri anvan ou reyisi tout bagay sa yo. Pito m bandi a pa mennen w okenn kote. Pase si bandi a te konn mennen moun yon kote, ou pa tap wè wap fè lajan chak jou, vye lajan sal, touye moun, vyole pita moun, antre lakay moun, kase kay a moun. Èske w ta vle kòmsi pou w pa pale nan televizyon, nan dcpj, pou moun vin nan dcpj pou yap di vin pran vòlò an nan? Èske w ta vle se konsa pou papa w ap pase?

Gad sa w bay li.
Anben pitanm, pa pot aprann mekanis men, m ta vle, demen si Dye vle, se yon gwo doktè ki gen yon gwo machinèy ki vin kanpe devan kay an, tout moun rèspèkte m nan zòn nan. Y ap di m m te bayak ou vwe e yo pa konn lè m ap manje diri blan ak kisan m manje li mele ak deka men, y ap di m gon doktè nan fanmi an. Èske w pa ta renmen fè papa w plezi pou tout mizè papa w pase?

Ou pap kenbe kè jiskaske kote ou vle rive a pou rive. Bon pou dat mwen la kou manman mouri nan anmam ta pran mekanis men tout bagay tonbe mpa gen tps mpa gen kenn moun kap voye banm eske eske mpa bat lavi a jan ye vye bay met metye map fè a tout moun imilye bayakou eske mpa viv ak yn bon manje eske ou pa konnen lekòl la ou grangou mpa diw ale demen si te vle sa ka chanje. Ou evakou? Ee lekòl nan depitan. Ou evakou? Ok. Nan wap retire bagay sa nan tèt ou. Wi wi pitanm wi pitanm. Anben ou menm tou kap gade video sa map tou diw sa Ayiti se peyiw se peyil se peyi nou demen si Dye ve sa ki la kapab chanje yon sèl fason si fatra a la an nou pa tann se lamerik pou pase pou nou di pou nou retire fatra atè an nou di a banm mete nou an chasè map jetel yon kote ki plen fatra. Bandi a ou menm tou, pran konsyans, pafwa w konn tiye yon moun ou panse se yon moun ou tiye nan yon fanmi, epoutan se yon tèt fanmi ou tiye. Demen si Dye ve, lap bon pou mwen, lap bon pou ou si nou met tèt ansanm pou Ayiti pran yon lòt direksyon. Se te avèk team Ricky M nan, avèk aktè yo m te pote bèl videyo sa pou ou. Mèsi abone like pataje. An nou salye moun yo. Ton seyans wap fèm konsa. Non ou konnen ou konnen. M big up tout moun nèt ki pral gade chanèl sa ak videyo ki lage sou chanèl la. Epi m panse sam ta di ankò abone. Abone pataje like. Wi. Anben ok fanatik mèsi map mande nou poun pase sou videyo sa poun gade byen mete atansyon sou li like pataje sou chanèl Ricky a.